Bonjour Bonsoir Tout moun So Koman nou ye? Koman nou ye? Koman nou ye tout moun? So jodi a la Mwen pral fè yon ti tèt prank Ok So jodi a m pral fè yon ti tèt prank sou M pa bezwen di kiyès nou gentan konn kiyès ok so m pral fè yon ti tèt prank sou li kisa prank lan pral di prank lan jan nou ka wè la m sot detrese cheve m m pral lave yo kounya m di anvan m lave yo Kounya m di anvan m pale fòm mande kòman nou ye mwen menm mwen anfòm tout bagay byen gras a Dye e kòman ou ye so m wè si m al penyen anvan m fè ti prank sa li pap li pap mache paske Gabriel li dòmi li pral dòmi si m kite l al dòmi m pa fè ti prank lan sou li lè l leve li pap mache paske lè w leve kòmsi ou pa ou pa sou 100 w lè w leve ou pa sou 100 w ok so. Kòman nou ye? Pa bliye abòne, pataje epi kite yon bèl ti kòmantè pou mwen pou di m kisa w panse de videyo sa ok So, kisa prank lan pral ye? Prank lan se ke m pral di Gabriel konsa e ann mete yon lòt moun nan relasyon, ann mete yon lòt gason nan relasyon. M pral dil admete yon lòt gason nan relasyon an se se yon prank li ye wi tout moun kap vin di pa fè vye ide silvouplè se prank li ye plezi m nap pran men son prank ke Gabriel pat panse kem tap fè ok so se prank sa m pral dil. Oh vwazen an. Se prank sa m pral di Gabriel e ann fè. M pral di l ann mete yon lòt gason oubyen yon fi nan relasyon an. Oubyen si l pa dakò pou l nan relasyon an, ann fè yon trio. Ann fè yon trio a twa yon sèl fwa. Ok? So m pa konn si Gabriel pral. Gabriel pral di oh oh li pral deja wè se yon prank. Li pral di oh oh sa w ap di la. Li pral di oh oh sa w ap di la tifi. But anvan nou pale de sa, kisa nou wè de cheve, sa nou panse de cheve nou? Cheve m vreman vini anpil, yo vini anpil m pat janm gen, menm si yo pa anpil gen devan moun ki gen cheve, but m pat janm gen tout cheve sa yo. Nope. Nope. So m pral fè ti ponp lan epi m pral lave cheve m. Eske gen moun ki konn lave cheve yo nan senk lakay yo? Koz m pa ka bese ok, m pa ka bese pou m al e lè m ap benyen m tou lave cheve m li pran li son lòt bagay li ye cheve tout kote e cheve m rache anpil ou wè cheve m rache anpil anpil anpil anpil anpil cheve m rache si m fè konsa cheve rache m pa konn sa k fè sa m pa konn si se sa m itilize wè. M pa konn si se sa m itilize nan cheve m yo ki pa bon, nenpòt sa m fè, cheve yo rache. M pa, m pa konprann sa k fè sa. M pa renmen sa non. M pa renmen sa. So, e nan sink lan m pral lave cheve m la a. M pral dèyè chanpou pou m lave cheve m nan sink lan. E pi, pandan m pral lave cheve m, pandan m pral lave cheve m, m pral, m ap tou rele, tou rele Gabriel pou m fè ti prank la, oke? Gen yon moun ki te kòmante, ki te di m konsa. E poukisa poukisa e m pa nan nan woutin mwen yo poukisa m pa fè mekòp eske m pa met mekòp nan figi m chak jou non m pa met mekòp nan figi m chak jou m pa mete mekòp nan figi m e chak jou e lè m vle m mete mekòp paske m son moun ou pa sou pa renmen m jan m ye a ou pa bezwen renmen m ditou paske m pa gen chak maten w leve w mekòp Ou mekòp jan wèm ye la m san filtè m san mekòp sèlman telefòn nan sèlman kap fè lèm san filtè wè m san filtè m ka pa son ti dlo san filtè san mekòp ok m pa ka nan mekòp chak jou m pa gen tan m pa ka nan mekòp chak jou dayè m pa gon sèl woutin m pa ka nan mekòp chak jou ou konprann m pa ka nan mekòp chak jou e lèm vle. Lè m kapab m fè ti mekòp jis pou kenbe ou konprann pou kenbe figi a. Men m renmen mekòp, m renmen mekòp. Kòmsi lè m ap di mekòp la kèk fwa, kèk fwa m leve m pa m fè ti m fè ti sousi a m pase ti bagay nan figi m, fon foundation nan figi m epi m fini ok sa sèlman. Aprè sa m pa m pa ka fè gwo bagay ankò. M pral dè shanpou. Pou m genyen sèvyèt. Gen moun ki di m pou m te. Gen moun ki di m pou m achte. Kòman dam nan rele ankò? Vachi. M ap achte wi. M ap achte. Chak lè m di pou m achte, m pa gen tan. E pa tè. Yo pa. Epi yo pa tèlman. Yo pa tèlman chè. Yo chè nan. Pou bò tèt la. Ou konprann? Pou bò tèt la. Menm si ou wè cheve yo lonje konsa, bò tèt la pa gen cheve. Bò tèt la bezwen cheve. Bò tèt la pa gen cheve, ok? So. An al pozisyone kamera pou nou ka fè ti prank lan. Dè! Dè vini!

Baby, I'm serious, okay? So, I wanted to ask you something. Mwen vle mande yon bagay. Ki sa? Pwomèt ou pap fache. Jazz-T pwomèt ou pap fache. Pwomèt ou pap fache. Like sou lanmou nou an ou genyen ou pap fache. Ok si w fache n ap retire l men si w pa fache n ap kenbe l ok. Ok so kisa w panse si nou.

Do you wanna try something like that? Do you? Oh oh.
Ou konn m konn ap mande w kesyon w ap di bagay sa? No. Fò w vini. Antoulèka timoun, prank Team Junia, ok? Team Junia. Ou pran ladan.